Kiyès nou jwenn nan lakou sa izo avon sapat nan pyel chemizèt li yon 9 kilomet ki pran doub chajè.
Repran pawòl sa pou pèp la a rekòmanse nan pawòl izo a pou pèp la repran l banm silans pa la peyi a. Male petyonvil yo te envite yon gwo moun nan plenn nan nan yon reyinyon petyonvil mwen menm m t al patisipe nan reyinyon sa tou lè mwen rive Mwen jwenn yon pakèt milat la, yon pakèt gwo nèg ki gen antrepriz sou wout Taba, ok, lè m rive la nan reyinyon an premye moun mwen te jwenn ansanm avè yon 9 limèt doub chaje ki pran 32 bal bò mouda l izo avon sapat chemizèt li sou yon kepi bout pantalon sou li l ap koule gòg ansanm a nèg yo. L ap savo ayisyen.
Nou konnen polisye si nou yo ki sou pis la konn pran Babekyou al flannen avèl nan ti pwogram Dèlma, al bwè ti byè anndan Chaplende epi mennenl tounen ankò Babekyou e a e pa parèy kounya non Babekyou polisye si mou sou pis yo konn pran poul boukannen mennenl nan cha alepòk al flannen avèl nan Petyonvil mennenl tounen lakay li Ann avanse ti jèn. Chien mechon konn ap batay avè Jeff kanaran anpi nèg sa yo pran Jeff met nan machin al achte tenis rad delma 33 apre sa tounen al depozel kanaran. Misye dim sa e boulos ok sa sa e entèl sa e Laurent Lamothe sa e sesi sela men lèm rive nan lakou a mwen wè gon elikoptè sou do kay la gen konbe machin sou do kay la Kounya ok mwen m trè etone m di oh ayiti ki gen tout bagay sa konsa. Sa rele elipò genyen l plen petyonvil anpil kay petyonvil kay ti boujwa yo genyen l sa rele elipò ann avanse.
Kounya la e lèm rive delma 19 nèg la antre nan kokonèt la avèm li dim kwa monchè an nou bwon byè map poze kesyon misye di kwa yo kote w soti la menn e kay e Kay Patrick Monsi a pou soti la e kote ou wè nan lakou kote ou wè nou soti a e? M di bon, èpre nèg yo di Izo se bandi, sa l te di la? Tande. Kounya la, misye di m kwa, non monchè, Izo bandi pou ti malere a sapat, li pa bandi pou boujwa sa yo frè. Tande.
Ou konprann?
E si w konprann sa m di w? Kounya m renmen m, lè m vini, kounya, m renmen m. Map swiv, m la map swiv karayib, map swiv e tankou esi bob se pap denose sa yon seri de bagay okenn anyen pa janm pale yo vin kenbe patrik mo e machin patrik monse ap toujou rantre andedan vilaj la yon amè jaune o nepo lente vann ni. Ahh wap tande bagay sa tande eskize fon ti kanpe wè moun sa moun sa ki rele boss doy la moun sa ap byen pale la. Eske ansyen chèf gang Belekou a li te konn al nan reyinyon lidè kominote epòk Mateli te pwezidan? Wap byen pale humm wap byen pale ti jèn moun sa ki fè kòmantè sa sou youtube wap byen pale ti jèn ou merite yon akolad fwatènèl ann avanse. Humm
ok lè m rive kounya la misye ap esplike m jan de bagay sa yo apre sou 8 jou ankò misye di m konsa gon reyinyon sou wout boudon an atò bagay pa ti bagay politik lè m rive ka kiyès n ale sou boudon an toujou ka Evens Hall. Ke yo di rès reyinyon an pral e pral fin fèt tou pre dcpj a Taba nan Kingdom Hotel. Lè nou rive nan Kingdom Hotel ki se pou Yves Leona, e reyinyon sa se bare 2 pati politik, lè nou rive la nou jwenn yon patnè kap travay nan hotel la ki rele Patchouko ki se nèg andedan yon kote ki rele Tipi sou zòn Kafou Meyè.

Kèt kòman bakòp sa yo nan pwèl te makon bagay wi sou zòn e dèlma se menm bakòp sa ki kondi nèg sa yo al mete vilaj de. M pral tèmine talè m pral bay pèp la yon ti enfòmasyon. Fini ane pou m ka fini live la avèk pèp la ann avanse ann avanse ti jèn e mwen fisi nan de ti jèn pale. Nou tap pale de lans sòkèt avanzè.
Aktyèl moman e geto a gen 4 lans sòkèt. Kiyès ki fè kòmann lans sòkèt sa yo? Kiyès ki vin avè yo? Pa la peyi a. Lans sòkèt sa yo vini pa 2 Jamayiken. Tande. E Bon, kòman m te ka di, e si nèg sa yo pa p ki ta lage pye yo? Si m ta lonmen non yo la. E Baz Jamayiken sa yo se yon baz depòte. Baz Jamaiken sa yo pa twò lwen. Depi m di sa, e anpil polisye nan plenn nan ki sou zòn Santo, ki sou zòn Taba ki ta konn ki kote. Tande. Nèg sa yo te fè kòmann e lans sòkèt sa yo pa t fè l pou lòt anyen. Pou yo te ka e kraze prizon, pran nèg ki te tiye Jovenel Moïse yo. Tande.

Kounya la e kòman nan sòkèt sa yo te fè pou yo fè sa bon yo pa vin kitan fèl kounya yo vin kenbe yo lè elikoptè vini pou yo tire nan mouda yo vilaj de dye gen youn Kite yo
Di yo m gen video Tande Di yo m gen video lòt fwa lakou tap eseye l la pou yo m ap fè djòl santi m fin m fin fimen m fin fimen pwèl mwen m ap ranse m ap fè lapolis pè m ap fè lepèp pè. Konprann? Lè m di yo m gen video, m gen foto, m ap fè djòl wifi anba ok. Epa gon zonbi la sot ekri la, zonbi a di men non nèg ki nan video lans wòkèt la, m poko vle lage l e m pa t konn non nèg la, m wè m wè nèg la nan video a m pa konn kiyès kòman misye rele, kòm se djòl m ap fè djòl wifi anba ok, ann avanse kòm se ranse m avanse. Vilay de Dye, Vilay de Dye gen youn e Chale gen youn.